Bonswa tout moun kijan nou ye Dorothy avèk ou Jodi a la nou chita chalè solèy la wo nou pa gen kote pou nou mete kò nou epi m chita la m di m ap sonje pawòl Cath avèk Jay a m di banm fè yon ti pale avèk nou kòman nou ye menm di m kòman nou ye kèk jou nou pa wè nou pa tande. Jodi a la m voye je m la m gade m wè Djie mete sou Facebook la pwoblèm ke l gen a madanm li. Madanm li li jwenn li avèk yon lòt garçon. Bagay la fè kont jiskaske l fache li mete l dirèk pou piblik la wè l. Gen moun m wè k ap di eske se vre? Ou konnen ayisyen renmen fè bòz. Depi ou wè yo di ou eske se vre yo panse se bòz. Men sa, li pa ta ka bòz paske madanm a mouche. Si yo ta gen yon bòz pou yo fè, pa sa yo tap fè. Yo te ka fè yon bòz yo kite, pran pòz gen jalouzi, men pa konsa li tap pare. Kan menm, son bagay ki vre, se verite li. Jay di konsa li gen 2 zan depi sa ap pase nan relasyon depi yo gen pwoblèm, pandan setan sou entènèt la yap montre nou bèl vi. Vi pou fè ayisyen egri ou paske ou konnen ayisyen pa twò renmen bagay sa yo. Men kanmenm yo pa te ka pote kont lan ba nou ok se bagay pou mete lajwa lakay nou yo pote m pa kont yo, yo pa te ka pote kont lan. La bagay la depase mesye a m panse se sak fè li mennen sou entènèt la. Men map di nou tou. Lè nou gon bagay ki fò, ki fè nou santi nou nève, nou panse bagay sa ka rive lwen tankou jan l rive la pou rive sou entènèt la, jete telefòn yo, mete telefòn yo lwen nou pou nou pa filme, pou nou pa pran entansyon. Nou kapab filme yon bagay pou nou gade prekosyon, pou nou pran prekosyon pou tèt nou. Tankou li te filme deja manzè t ap fè bri, yon bagay ki te pase antre yo deja, manzè ap rele, e li frape pitit li bagay sa yo pandan se tan se pat vre li di si la polis lè la polis vini si pat fè video sa li te ka nan problem m dakò men moman sa tap moutre kay la tap moutre fi a pandan se tan wap ensiltel don bagay li fè ki pa bon li pa vreman bèl paske ke nou se de figure public nou gen moun ki konn ap gade nou e se si moun ki panse ke nap mennen yon vi pafè. Anpil fwa lè nou nève nou aji yon fason ke nou pat dwe aji. M panse ke Dye gen pou l padone madanm li e lap regrèt ke l te mete bagay sa yo sou rezo. Yo konnen depi bagay la rive sou rezo, lap fè gwo bri. Paske pèp la renmen zen. Pèp la se zen ki nouri l ok. M panse Dje ou te twò prese pou w kouri mete bagay la sou entènèt. Chèche rezoud li avèk madanm ou an prive. Ou pa t bezwen fè sa w fè a. Medam, m ap ba nou yon ti konsèy tou. Lè nou gen yon nèg avè nou, sitou nèg sa li te. ranmasew li levew an dignite paske mesye a di konsa dam nan te kay sèl yo te metel deyò li pran ni li avèk li m pa konnen si yo marye m panse yo ka marye li bal kay poul rete li bal machin lap travay kounya e li bal papye metel alèz nan peyi a medam gen de lè Konsèy map ba nou pa rete tande pawòl nan men gason lòske nou gen mennaj ou byen mari, moun ki fè nou byen. Si nap chèche ok, pa rete pran pawòl nan men gason. Paske depi ou rete, li kapab konvenk ou. Sitou si kote ou ye a gen kèk ti bagay ou pa tande. Li pral chèche di ou bagay ki ou pa. Ou ap bezwen tande menm pou l fè w plezi pou w kapab jwenn sa l bezwen an. Ou gen mari w, ou gen pitit avèk li n ap viv, w al tande pawòl nan men gason, w al twonpe l men kounye a l kenbe w, gade yon skandal ki fèt. Èske gason sa a li menm, ou t ap twonpe l avè l la, èske gason sa a ap ret avè w? Se sa k pwoblèm nan. Lè nou fè bagay sa yo, gason yo p ap ret avèk nou. Paske y ap panse lòske yo fin avèk ou, Sa w te fè Maria, ou pral fè l li tou. Li pap janm fè w konfyans. E menm lè l ta avè w, li pap avè w pou lontan. Sa ap gen pou l kraze kanmenm paske l ap toujou pè w, l ap toujou panse w ap fè de bagay ke ou menm ou gendwa pa fè yo vrèman, li pral panse w ap fè yo epi w ap nan pwoblèm. Medam panse, reflechi. Lè nou rete, nou wè nou anvi fè yon bagay ki pa bon. Si se sa ki grate nou, ba l baton. Mande l sa l genyen. Raple l, fè l sonje. Lè w te nan pwoblèm nan, lè w te nan difikilte a, moun ou avè l la se li ki te la pou ou. Fè l sonje sa. E moun nan ou avèk li a tou, si l ap vini ap fè w de bagay ki pa bon, mete l chita, pale avè l, di l sa w ap fè m nan m pa vle l. Pa fè m sesi, pa fè m sela, pa di m tèl bagay. Chèche korije sa. La a si moun nan pa vle korije l, w ap. Kitel wap pran lot moun. Men se pa pandan w avèl la non wap pran lòt moun nan. Wap kitel. Ou mete tèt ou lib ou pa gen moun nan viw kounya wap pran lòt moun kounya moun sa w pran li pral fè w konfyans men menm ke moun nan tap baw pwoblèm li tap maltretew ou t ansanm avèk li pandan w avèl la ou pran lòt moun lòt moun nan pap konprann sa. Li pap konprann kew te nan pwoblèm ki fè w te prann se kite moun w avèl la. Kitel wap toujou ka kitel. Wap jwenn fason pou kitel paske kanmenm ap gon bagay kanmenm. Gon bagay kap pase, gon bagay lap diw, gon bagay lap fèw. Tou atrape bagay sa, pranl kòm rezon an. Bagay sal fè w la, pranl kòm rezon an, veye yon okazyon pranl kòm rezon an, kitel. Ok? Kitel kounye w lib. Kounya la ou kapab vin gon lòt moun nan viw. Se konsa m wèl, se konsa lap bon pou nou pou mesye yo sispann ranse avè nou, pou yo ap di nou bouzen, nou sesi, nou sela. Pandansetan ou ka wè ti dam nan la a li vin pran lòt moun nan, gendwa se yon chanjman l tap chèche fè, l pat vle kouri kite Dye pou l ta jwenn lòt moun nan. Paske Dye ap fè l de bagay ke l pa renmen. Anpil fwa lè moun nan pran moun nan li fin fè tout bagay sa yo pou li, li panse moun nan son esklav, li dwe fè moun nan tout sa l vle, moun nan pa gen anyen pou di, moun nan pa gen volonte. Non l pa ka konsa. Paske w te fè tan pou mwen, mwen menm m asepte tout sa w fè? Non. Non cheri. Li pa ka konsa. Ok? Menm lè w te ranmase m atè, w monte avèk mwen, ou dwe m respè. Depi w te gen tan pran m kòm madanm ou, m se madanm ou, m ka mande w eksplikasyon, m ka fè w obsèvasyon. Tout sa yon madanm ki te genyen, yon madanm ki pa gen ka fè, nou tou de ka fè paske m se madanm ou. Se dwa m. Yon sèl bagay nou bezwen fè medam. Pa kite yo di nou bouzen, pa kite yo wè nou bouzen. Paske dèfwa gen bagay nou pa panse. Moun pa konnen tou gen de bagay n ap fè yo panse se bouzen nou bouzen non. Dèfwa fi a gen dwa rete li santi l ta fè yon revanj. Si w ap kite a nèg la kite l, ou pa nan pawòl fè revanj. Mete klè, chita pale. Sa pa ka mache, tout sa w fè sa pa ka mache. Veye yon okazyon, w ap jwenn li. Sanl pa atann, ou gen dwa byen pwòp avèl la, wap bal bèl lanmou, byen viv avèl epi afè w nan tèt ou. Dayè fi pa konn bliye ok. Mesye mete sa nan tèt nou. Lesansyèl se pa fè fi mal. Depi ou te gentan fèl mal, sa nan tèt li. Li pa prale, nou pa konn bliye ok. Yon sèl bagay medam yo genyen, yo pa panse, yo pa reflechi. Yo pa reflechi, yo pa chèche konnen kòman pou yo aji. Gen fason ou ka aji. Pran san w, jwe may ou, mete plan w nan tèt ou, etidye plan w. Pa fè bouzen, pa fè pou yo di w bouzen. Etidye plan w, moun nan fè w, tout sa w fè anyen pa ka mache, ou pale, ou plenyen, ou reyini moun, moun nan pa ba w respè, l ap fè yon seri de bagay, ou konnen w pa ka ret avè l, ou gen pou w kite l, pa pandan w avè l la, pandan w kenbe men l lan w ap bat pou w atrape yon lòt. Non. Lage l, lage men l, mete w lib, lè w atrape lòt la. pou l kapab ba w respè, pou l konnen l te jwenn yon fi ki te pou kont li. Men si l konnen w t avèk lòt la, se menm trouble yo, bon sa ka pi mal toujou. Epi si w ka rezoud yon bagay, rezoud li, ok. Si sa pa ka rezoud, mache pye w. Lache pye w. Epi dye, sa k te gen tan gen la a tou ou menm, ou te gen tan pran telefòn ou, w ap filme vin mete sou rezo sosyo pou tout moun te konnen sa k t ap pase. Depi dat la, nou pa t chache rezoud sa. Ou di dezan, sa pa t janm rezoud. Ou pat janm metel sou rezo sosyo. Poukisa ou fè sa la. Se menm sa map di a wi. Dye tap ven yon okazyon Poul fèl epil fèl. Menm jan ou menm wap panse pou moun nan lap panse pou ou bat pou se ou menm ki aji anvan ok. Bat pou se ou kaji anvan vòlè yo. Epi, yon sèl bagay m ap di nou tout, toujou sonje, sonje moun ki te la pou ou a, ok? Si se san bouzen dri a ou genyen, fè yon priyè lage l nan twalèt la. Di ou vle chanje, paske lè ou te gen pwoblèm nan, moun sa yo te la pou ou. Ou pa sipoze yon engra, ok? Toujou fè sa ki bon, toujou bat pou Bondye beni ou, toujou bat pou karma pa rive sou ou. Ou menm ki wè sa k pase la a, pran l kòm egzanp. Etidye dosye pa w la konn kòman w pral aji ok. Pa kite vakabon fè videyo mete sou rezo sosyo. Pa bliye m renmen w se te zanmi w Dorothy. Bye.